Ou menm, e o nivo de la Chanm dè Depite, ki te deside rann lansyen Depite Anel Belizaire, ki se yon kamarad de konba, e vizit sa a jodi, e jodi an. Nou konnen te gen yon arestasyon ki te fèt, te genyen Depite Anel Belizaire, akonpanye de 7 lòt moun yo te arete. Men tou dènyèman, le Parquet de Port-au-Prince te pran, e responsabilite pou yo te libere 2 ladan yo, e lòt 6 yo, yo nan Penitansye Nasyonal la. E nou rann yo vizit sa a. Li antre nan kad de solidarite nou avèk tout prizonye politik. Ni sa ki nan komisarya de Pòtoprens, ni sa ki al Akayè, ni sa ki Petyonvil, ni sa ki Kwadèboukè, e kèlkeswa prizonye politik ki twouve l nan yon soukomisarya oubyen yon komisarya oubyen kèlkeswa nan sant enkarseral ke yo twouve yo atravè tout Repiblik la. Donk se yon vizit toutafè senbolik. pou nou di tout prizonye politik yo nou menm o nivo de lopozisyon n ap fè solidarite ansanm avè yo e n ap mennen batay la jiskaske nou debouche sou liberasyon yo. Li klè aprè lè n fin tande Depite Anel Belizaire a pati de jan arestasyon an te fèt lan, jan ke y al fouye lakay li, yo pa menm akonpanye de oken jij de pè, Yo pa t menm jije li nesesè pou ke li menm pou l te prezan pandan ke yo ta pwal fouye lakay li. Donk sa vle di, pa gen lòt kalifikatif ke nou kapab bay a arestasyon sa a. Se yon arestasyon ilegal ki rantre nan kad de pèsekisyon sistematik jodi an la. ke laparèy jidisyè li toutafè enstrimantalize kontre tout mil, kontre tout militan politik, tout moun ki angaje yo nan konba sa jodi a la. Donk nan kad sa, o nivo e Penitansye Nasyonal, e pa sèlman Anel Belizè, e pa sèlman Kilik, e pa sèlman Joanèl, e pa sèlman lansanm de kamarad yo arete avèk Anel yo, men gen yon, genyen dè milye, gen dè milye de militan nan, de. 2004 a no jou, de moun ke yo arete nan Arimaj, nan diferan katye popilè, kèlkeswa l te twazyèm sikonskripsyon, kèlkeswa l te Site Solèy, li te Belè, li te Lasalin, li te Dèlma 2, e menm o nivo di mond peyizanri, gou ansanm de moun ki nan prizon an la, gen ladan yo ki di nou yo gen anviwon 13 an nan prizon an, yo poko janm pase devan yon jij. Jodi an la, n ap mennen yon konba pou n chanje sistèm nan, pou n chanje tip de Leta sa ke nou gen la, e pou n debouche se yon lòt tip rejim de penitans, yon lòt tip de rejim penitansye kote ke lè y arete yon moun, kèlkeswa kategori sosyal moun sa, fò dwa l respekte, paske jodi an la, nou pa viv nan yon peyi kote lalwa respekte, se la vyolasyon sistematik de dwa de la pèsòn imèn. Donk nan kad sa nou menm nou sot anndan an nou di e sitiyasyon Anel Belize e se menm li menm jan a sitiyasyon tout moun ki anndan Benitosye. Yo nan de kondisyon enfra imèn, moun yo ap evolye anndan. Apèn si yo ka manje yon pla pa jou. Donk se pa nòmal. Donk nòm penitansye anndan peyi Dayiti a pa respekte li pa adapte a nòm de standard entènasyonal. Donk nou menm nou te vini la, nou wè Arnel Belizaire ki se yon ansyen depite, nou wè ansyen depite Dumont ki kondane la pou vyòl, e nou wè tout lòt militan ki te angaje nan batay kont sistèm politik pouri sa a, ki malerezman ebyen nan machin represyon Jovenel Moïse deklannche ebyen pou l kapab kase mouvman mobilizasyon an, ebyen nou wè yo la, nou te vin fè solidarite ak yo, nou vin di yo yo pa pou kont yo. Nou avèk yo paske yo la pou la bòn koz ki se batay pou jete sistèm pouri sa a. N ap gade, mwen menm antanke majistra de fòmasyon ki te fè pakè, mwen yon kliyan pèdi. M pèdi paske Anèl gen yon manda damne yo arete l Jakmèl. Ki lè yon komisè bay yon manda damne se lè gen flagrans. Si gen yon manda damne ki te bay, se ta pran Anèl mennen l dirèkteman devan otorite ki resevni manda a. Men yo pran yo mennen l dcpj. Dcpj etan yo mennen l nan pakè. Donk nou nan konfizyon total e m kwè ke anpil avoka ap nan konfizyon total sa a sou ka arestasyon Anèl Belizè a la. Nou menm nou ta swete ke. Ebyen, tout prizonye politik sa yo, yo benefisye de yon pwosè ekitab. Men m gen anpil preokipasyon. Poukisa? Tou resamman nou wè Leta ayisyen nan kad dosye Chouineur la, yo fè yon rekizasyon an mas. Donk menm Leta ayisyen, ebyen li gen sispisyon lejitim, ebyen parapò avèk jiridiksyon Pòtoprens la. Donk kòman kounya Anèl Belizè e konsò e lòt kamarad ki anndan yo pou menm koz yo, de prizonye politik, kòman yo pral gen dwa a yon jij mentan endepandan, enpasyal, kant ou genyen Leta Ayisyen, nan kad yon dosye ki opoze Sogener ki se yon sosyete prive a Leta Ayisyen, yo fè yon rekizasyon an mas. Donk sa se yon lòt preokipasyon n genyen e n ap mande. n ap lanse yon vibrant apèl a òganizasyon dwa zimen yo pou yo kale je yo nan dosye sa a, e non sèlman dosye sa yo, men gen chak jou pouvwa Jovenel Moïse la ap tiye moun, avanyè yo tiye 3 militan ebyen nan kafou marasa. Donk se a longè de joune mentnan Jovenel Moïse nan kad machin represyon sa a, ap tiye tout moun li konnen ki te enplike ou byen ki enplike nan dosye pou nou chanje sistèm lan. Dayè, son jistis de pwa de mezi. Resamman, yo arete kelke mèsenè an flagran deli. Le komisè de gouvèneman sè transpòte sou lè lye. E finalman, ironi di sò, nou pral jwenn yo lage moun sa yo. E byen jounen jodi a, kòman ou fè di m kounya la, e byen ou pran de kamarad, de militan kap batay. Kon nou sistèm politik ou arete yo pandan ou pa respekte dwa yo donk kounya la ou libere ou lage yo la kòm dè choz donk nou menm nou kondane ebyen fòm arestasyon sa yo nou pa gen pwoblèm si yon moun an sitiyasyon enfraksyonèl yo kapab toujou pwosede a larestasyon moun nan ebyen fòk yo respekte dwa moun nan si n ap di n ap fè jistis fòk jistis la li pa yon jistis de pwa de mezi tankou jan nou wè l la. Donk kote mèsenè yo, yo pran tout mèsenè yo avèk minis padon Roudy Aly ki ekspedye transpòte moun sa yo lòt bò. Donk mwen menm panse ke jounen jodi a nou voye yon siyal. Nou voye yon siyal pou n di ebyen tout moun ki angaje nan batay sa yo pa pou kont yo. Ebyen se sa k fè nou menm jodi a nou te akonpaye avèk kòlèg Fekyè de Lakayè. Gen de militan ki soti Akayè Kabarè ki la a tou. Nou gen kòlèg Prentan Belizè. ki la tou, e gen dòt kòlèg ki anpeche k pa ka vini, pou n te vin temwaye enbyen solidarite nou avèk prizonye politik sa yo k anndan an, e nou te tou fè yon rega ebyen baladè anndan pou n te kapab wè nan ki kondisyon ebyen prizonye yo yo menm y ap evolye anndan la a, paske sitiyasyon an ekstrèmman grav. Moun yo mal loje, yo mal nouri, apèn si yo ka manje yon pla pa jou. Donk, men peyi kote, men kote Jovenel mennen peyi Dayiti aktyèlman. Donk, nou menm n ap tou di, nan lòt sistèm n ap pwone a, ebyen, lè yon moun arete, y ap respekte dwa l, e lè moun nan anndan prizon, y ap respekte dwa l paske gon sèten dwa, se te dwa natirèl yo ye, ou pa kapab anfrenn yo, dwa sa yo enpreskriptib. Montre Depite Anel yo garde la ilegalman. avèk lè manm ke yo te arete nan sikonstans ansanm avè l. Nou rankontre e nou pwofite salye depite Dumont ki gade la an prizon. Nou pwofite salye e pastè Wilguer Akayè, Wilguer Saint Elia ke yo te arete jiska prezan ilegalman san jije. Donk sa pèmèt nou evalye nan ki eta. e yo garde sitwayen sa yo nan prizon e se okazyon tou pou nou menm pou nou pou nou mande pou la jistis la e pou gen gwo chanjman ki fèt ladan pou gen amelyorasyon pou yo pa garde sitwayen yo ilegalman paske sa fè deja two de jou ke yo garde anel la. Sa fè deja two de jou yo gade pastè Wilguer la. Donk sa fè deja two de jou gen lòt prizonye, lòt anonim yo gade la konsa ilegalman. Donk nou menm prezans nou se pou nou te ka konstate nan ki eta yo gade prizonye yo, nan ki eta jistis la ap mache e pou nou kab lanse yon SOS pou mande ke fò gen chanjman e se sa k fè nou menm nan opozisyon nou ankò ranfòse nan konviksyon nou, nou konstate ke peyi sa a gen gwo chanjman pou fèt ladan. E nou se patizan di chanjman nou menm, n ap kontinye pèsevere avèk menm konviksyon sa a, fò nou lite davantaj e nou mande laprès pou kontinye e fè opinyon an, pou pwofite pale a popilasyon an pou fè konprann ke nou menm ki nan lopozisyon, nou gen detèminasyon pou yo pli detèmine pou yo kontinye avèk lit lan. Paske eta sitiyasyon an ye a, jodi a se Anel. Demen li kapab mwen menm, li kab ou menm. Donk fò nou travay jou e nwi pou nou toujou o randevou pou chanjman sa ka rive posib. Nou menm, o nivo de la Chanm dè Depite, ki te deside rann lansyen depite Anel Belizaire ki se yon kamarad de konba, vizit sa a jodi a. Nou konnen te gen yon arestasyon ki te fèt, te gen depite Anel Belizaire, akonpanye de 7 lòt moun yo te arete. Men tou dènyèman, le Parquet de Port-au-Prince te pran responsabilite pou yo te libere 2 ladan yo e lòt 6 yo, yo nan Penitansye Nasyonal la. E nou rann yo vizit sa, li antre nan kad de solidarite nou avèk tout prizonye politik. Ni sa ki nan komisarya de Port-au-Prince, ni sa ki al Arcahaie, ni sa ki Petion-Ville, ni sa ki Kwadèboukè, e kèlkeswa prizonye politik ki twouve l nan yon sou-komisarya oubyen yon komisarya, oubyen kèlkeswa nan sant enkawseral ke yo twouve yo atravè tout Repiblik la. Donk se yon vizit toutafè senbolik pou nou di tout prizonye politik yo, nou menm o nivo de lopozisyon, n ap fè solidarite ansanm avè yo e n ap mennen batay la jiskaske nou debouche sou liberasyon yo. Li klè aprè lè n fin tande Depite Anel Belizaire, apati de jan arestasyon an te fèt lan, jan ke y al fouye lakay li, yo pa menm akonpanye de oken jij de pè, Yo pa t menm jije li nesesè pou ke li menm pou l te prezan pandan ke yo ta pwal fouye lakay li. Donk sa vle di, pa gen lòt kalifikatif ke nou kapab bay a arestasyon sa a. Se yon arestasyon ilegal ki rantre nan kad de pèsekisyon sistematik jodi an la. ke laparèy jidisyè li toutafè enstrimantalize kontre tout mil, kontre tout militan politik, tout moun ki angaje yo nan konba sa jodi a la. Donk nan kad sa, o nivo e Penitansye Nasyonal, e pa sèlman Anel Belizaire, e pa sèlman Kilik, e pa sèlman Joanel, e pa sèlman lansanm de kamarad yo arete avèk Anel yo, men gen yon, genyen dè milye, gen dè milye de militan nan, de. 2004 a no jou, de moun ke yo arete nan Arimaj, nan diferan katye popilè, kèlkeswa l te twazyèm sikonskripsyon, kèlkeswa l te Site Solèy, li te Belè, li te Lasalin, li te Dèlma 2, e menm o nivo di mond peyizanri, gou ansanm de moun ki nan prizon an la, gen ladan yo ki di nou yo gen anviwon 13 an nan prizon an, yo poko janm pase devan yon jij. Jodi an la, n ap mennen yon konba pou n chanje sistèm nan, pou n chanje tip de Leta sa ke nou gen la, e pou n debouche. se yon lòt tip rejim de peniten, yon lòt tip de rejim penitensyè kote ke lè y arete yon moun, kèlkeswa kategori sosyal moun sa, fò dwa l respekte, paske jodi an la, nou pa ap viv nan yon peyi kote lalwa respekte, se la vyolasyon sistematik de dwa de la pèsòn imèn, donk nan kad sa nou menm nou sot anndan, an nou di. Sitiyasyon Anel Belize se li menm jan ak sitiyasyon tout moun ki anndan Benitosye. Dan dè kondisyon enfraimèn, moun yo ap evolye anndan. Apèn si yo ka manje yon pla pa jou. Donk se pa nòmal. Donk nòm penitansye anndan peyi Dayiti a pa respekte, li pa adapte a nòm de standa entènasyonal. Donk nou menm nou te vini la, nou wè Anel Belize ki se yon ansyen depite, nou wè ansyen depite Dumon ki kondane la pou vyòl. e nou wè tout lòt militan ki te angaje nan batay kont sistèm politik pouri sa a ki malerezman ebyen nan machin represyon Jovenel Moïse deklannche ebyen pou l kapab kase mouvman mobilizasyon an ebyen nou wè yo la nou te vin fè solidarite ak yo nou vin di yo yo pa pou kont yo Nou avèk yo paske yo la pou la bòn koz ki se batay pou jete sistèm pouri sa a. N ap gade, mwen menm antanke majistra de fòmasyon ki te fè pakè, mwen yon ti jan pèdi. M pèdi paske Anèl gen yon manda damne, yo arete l Jakmèl. Ki lè yon komisè bay yon manda damne se lè gen flagrans. Si gen yon manda damne ki te bay, se ta pran Anèl mennen l dirèkteman devan otorite. ki desène manda a, men yo pran yo mennen l dcpj. Dcpj etan yo mennen l nan pakè. Donk m nan konfizyon total e m kwè ke anpil avoka ap nan konfizyon total sa a sou ka arestasyon Anel Belizaire la. Nou menm nou ta swete ke ebyen tout prizonye politik sa yo, yo benefisye de yon pwosè ekitab. Men m gen anpil preokipasyon. Poukisa? Tou resamman nou wè leta ayisyen nan kad dosye Sogener la, yo fon rekizasyon an mas. Donk menm leta ayisyen ebyen li gen sispisyon lejitim ebyen pa rapò avèk jiridiksyon Pòtoprens la. Donk kòman kounye a Anèl Belizè e konsò e lòt kamarad ki anndan yo pou menm koz yo, dè prizonye politik, kòman yo pral gen dwa a on jij mentan endepandan, enpasyal, kant ou genyen leta ayisyen nan kad on dosye ki opoze Sogener ki se on sosyete e prive. a leta ayisyen, yo fè yon regilizasyon an mas. Donk sa se yon lòt preokipasyon nou genyen e n ap mande, n ap lanse yon vibrant apèl a òganizasyon dwa zimen yo pou yo kale je yo nan dosye sa a e non sèlman dosye sa yo men gen chak jou pouvwa Jovenel Moïse a ap tiye moun. Avanyè yo tiye 3 militan. Ebyen nan kafou marasa. Donk se a longè de joune, mentnan Jovenel Moïse nan kad machin represyon sa a, ap tiye tout moun li konnen ki te enplike oubyen ki enplike nan dosye pou nou chanje sistèm lan. Dayè, son jistis de pwa de mezi. Resamman, yo arete kelke mèsenè an flagran deli. Le komisè de gouvèneman sè transpòte sou lè lye. E finalman, ironi di sò, Nou pral jwenn yo lage moun sa yo. Ebyen jounen jodi a kòman ou fè di m kounya la a, ebyen ou pran de kamarad, de militan k ap batay kont yon sistèm politik, ou arete yo pandan ou pa respekte dwa yo, donk kounya la ou libere, ou lage yo la kòm de cho. Donk nou menm nou kondane, ebyen fòm arestasyon sa yo, nou pa gen pwoblèm, si yon moun an sitiyasyon enfraksyonèl, yo kapab toujou pwosede a larestasyon moun nan. Ebyen fòk yo respekte dwa moun yo. Si nap di nap fè jistis, fòk jistis la li pa yon jistis 2 pwa 2 mezi, tankou jan nou wèl la. Donk kote mèsenè yo, yo pran tout mèsenè yo avèk minis padon Roody Ali ki ekspedye transpòte moun sa yo lòt bò. Donk mwen menm panse ke jounen jodi a nou voye yon siyal. Nou voye yon siyal pou n di ebyen tout moun ki angaje nan batay sa yo pa pou kont yo. Ebyen se sak fè nou menm jodi a nou te akonpaye avèk kòlèg Fikyè de Lakayè, gen de militan ki soti Akayè Kabarè ki la tou, nou gen kòlèg Prentan Belizè ki la tou e gen dòt kòlèg ki anpeche k pa ka vini pou n te vin temwaye ebyen solidarite nou avèk prizonye politik sa yo k anndan e nou te tou fè yon rega ebyen baladè anndan pou n te kapab wè nan ki kondisyon ebyen Prizonye yo yo menm y ap evolye anndan la a paske sitiyasyon an ekstrèmman grav, moun yo mal loje, yo mal nouri, apèn si yo ka manje yon pla pa jou. Donk, men peyi kote, men kote Jovenel mennen peyi Dayiti aktyèlman an. Donk, nou menm n ap tou di, nan lòt sistèm n ap pwone a, ebyen, lè yon moun arete y ap respekte dwa l, e lè moun nan anndan prizon y ap respekte dwa l paske gen yon sèten dwa, Se te dwa natirèl yo, yo pa kapab anfrenn yo, dwa sa yo enpreskriptib. Montre Depite Anel yo gade la ilegalman avèk lè manm ke yo te arete nan sikonstans ansanm avè l. Nou rankontre e nou pwofite salye Depite Dumont ki gade la an prizon. Nou pwofite salye e Pastè Wilguer Akayè, Wilguer Saint Elia ke yo te arete jiskaprezan ilegalman san jije. Donk. Sa pèmèt nou evalye nan ki eta yo gade sitwayen sa yo nan prizon. E se okazyon tou pou nou menm pou nou mande pou lajistis la pou gen gwo chanjman ki fèt ladan, pou gen amelyorasyon, pou yo pa gade sitwayen yo ilegalman, paske sa fè deja two de jou ke yo gade Anel la. Sa fè deja two de jou yo gade pastè Wilguer la. Donk sa fè deja two de jou gen lòt prizonye, lòt anonim yo gade la konsa ilegalman. Donk nou menm prezans nou se pou nou te ka konstate nan ki eta yo gade prizonye yo, nan ki eta jistis la ap mache e pou nou kab lanse yon SOS pou mande ke fò gen chanjman e se sa k fè nou menm nan opozisyon nou ankò ranfòse nan konviksyon nou, nou konstate ke peyi sa a gen gwo chanjman pou fèt ladan. E nou se patizan di chanjman nou menm, n ap kontinye pèsevere avèk menm konviksyon sa a, fò nou lite davantaj e nou mande laprès pou kontinye e fè opinyon an, pou pwofite pale a popilasyon an pou fè konprann ke nou menm ki nan lopozisyon, nou gen detèminasyon pou yo pli detèmine pou yo kontinye avèk lit lan. Paske eta sitiyasyon aya, jodi a se Anel. Demen li kapab mwen menm, li kab ou menm. Donk fò nou travay jou e nwi pou nou toujou o randevou pou chanjman sa ka rive posib.